Wi pou nou kontinye avèk rès odyo a, ebyen finalman sèvitè a pat kapab travèse. Li pat kapab fè yon pa, frè m ak sè m yo, e se sa k fè nou pataje ilistrasyon sa ansanm avèk ou. Ou menm ki konnen w ap sèvi Bondye se pou fè moun plezi, se pou fè yon pastè plezi. Pa bliye, moun w ap suiv lan, li rele Jezi Kris de Nazarèt. Moun w ap suiv la, se li menm ki te vèse san l alakwa pou te kapab sove ou menm ki t ap neye, ki t ap naje nan peche. Kote lòske Adan e Èv te fin peche nan jaden Edenn, enben Senyè a te dakò li menm pou l vini antanke yon dezyèm Adan pou l te vin peye dèt peche nou sa yo. E se sa k fè ou menm jodi an la, ou dwe gen rekonesans anvè san sa a ki te vèse alakwa pou nou menm. Kote Satan Ledyab li menm lè l te file nan jaden an, li t ale pou l te elimine Adan avèk Èv, ebyen Senyè a li menm li te kanpe, li te kanpe pou l te kapab al rachte nanm nou e l te peye dèt peche sa yo pou nou menm. E se sa k fè ou menm jodi an la. Ou ka ap sèvi Bondye, ou ka tonbe nan seri de bagay ou pa t dwe tonbe, ou ka di yon bagay ou pa t dwe di a bouch ou, e ou menm menm, ou bezwen pou w pran jenou w, al konfese sa avèk Senyè a. Mande l padon, mande l gras, mande l favè, paske gwo chay, gwo fado, gwo chatiman ki te pou tonbe sou do nou yo, Senyè a te ranmase l sou do l. Senyè a te ranmase l alakwa. Senyè a te ranmase l pandan san l t ap vèse. Wi, Senyè a te ranmase l pandan klou yo t ap pèse men l. Senyè a te ranmase yo pandan pye l t ap pèse. E se sa k fè, ou menm k ap sèvi Bondye, pa neglije, pa fè sa a neglijans. Sèvi Senyè a avèk senserite, avèk fidelite. Pa vann tèt ou e avèk yon lòm parèy ou, pa pran yon lòm parèy ou pou reprezante Dye anfas ou. Avan l pat genyen, aprè l pap genyen e pap janm gen aprè l, pap janm gen avan l. Non l odesi de tout non. Wi. Non l odesi de tout non. Se sa k fè ou menm k ap sèvi Bondye, ou menm ki se yon sèvant sèvitè de Dye, ou menm ki se pastè, dyak, dyagonèz, salmis, doktè, evanjelis, ou menm ki antre anndan yon sal, w ap priye, ou menm ki nan chemen an, ou menm ki nan gwoup koral komite dè dam, ou menm ki nan kò pastoral la, èske se Kris w ap suiv? Eske se Bondye wap sèvi oubyen wap fè zanmi w lan wè, oubyen wap fè pastè w la plezi? Eske se dam misyonè yo, dyak yo wap fè plezi? Ou di mwen s wap fè Bondye w la plezi paske se li k te mouri pou ou alakwa. Wi, se li k te mouri alakwa. Èske ou menm menm k ap chante pou Senyè a, k ap adore, èske se pou Senyè a menm? Èske Senyè a jwenn glwa l nan sa w ap fè yo? Èske se pa pou yon zanmi? Èske se pa fè w ap fè yon zanmi wè ke w ap fè yon bagay pou w kapab fè l fè kòmsi fè l fè l santi l kontan? Èske Senyè a pran plezi nan sa w ap fè yo? Èske Senyè a pran plezi nan priyè ke w ap fè yo? Èske Senyè a pran plezi nan meditasyon ke w ap fè yo? Èske se pou laglwa de Dye, en, w ap fè l? Èske se pa poutèt zanmi, e pa poutèt frè, sè w, en, w ap demontre yo w se kretyèn? Gade! Ou wè kretyènte a? Kretyènte a. Li pa bezwen pou w mache avèk yon bib met sou tèt ou, ou pran tout paj Son Esperans yo ou fè kouvèti nan figi w nan tout po do w pou fè yon moun wè se kretyen w ye. Tande sa frè m ak sè m yo, gon kote w parèt, moun nan gentan wè idantite w san ke w pa fè vanta. Moun nan gentan wè kiyès sa ki la, ki idantite moun sa. Moun nan gentan wè l malgre sèjousi, Li difisil, li difisil pou w wè vrè idantite kretyèn nan. Li difisil pou w santi vrèman w ap mache nan yon wout, ou rankontre avèk yon moun, e li difisil pou idantite kretyènte a parèt. Paske dèfwa, gen yon moun, jan l ak, jan l pale, se lè l pale Li di w li mache nan tèl legliz, se lè sa w ap di, o, waw, chant kretyèn. Men, m ap sonje lè m t ap grandi lontan, lè w parèt sou sèvant sèvitè de Dye, ou gen tan wè se yon sèvant, se yon sèvitè de Dye. Nan langaj li, nan konpòteman l, Nan aksyon l, li gentan montre w kiyès moun ki la. Men pou lemoman aktyèl la, li difisil. Li difisil. Fò Senyè a ouvri zye w espirityèlman e pou kapab detekte èske moun sa vrèman se Dye l ap sèvi, èske moun sa vrèman se yon chobiz li ye, èske moun sa vrèman Se levanjil Kris la lap preche, eske moun sa vreman se disip li vin fè pou le Senyè paske ou menm ki la jodi an la pa bliye ou te deyò a ou te nan mond la wi gen bagay sal ou tap fè nan mond la se yon disip wi Senyè a te deja fòme li enfòme epi l transfòme l li voye l al chèche ou deyò a E pou kounye a la a, kòman w konpòte w pou w al chèche nanm pou Kris? Kòman w konpòte w pou w al di lòt yo deyò a, Men kote m te sòti, men kote Kris vle m rive? Kòman w konpòte w la a avèk aksyon w, jès ou, langaj ou, konpòteman w an pou w ramne de zam ki deja ap nwaye dan lemonn deyò a, ki nan mond envizib? Hey ki kay satan le diab. E pandan se tan kò yo sou la tè. Gen anpil moun kap mache la sou tè a la. Hmm. Se kò yo ki sou tè a. Kò yo sou tè a. But nanm yo pa sou yo. Nanm yo pa sou yo. Ou menm ki swadizan di ou se kretyen sèvant sèvitè de Dye, antanke disip lan ki pral fè disip pou Senyè a, Yo bezwen w pawòl nan bouch yo. Yo bezwen w tande yon mo ki sòti lakay Bondye ki sòti anndan bouch ou. Men, leplisouvan, yo pa jwenn sa. Okontrè, nou moute sou rezo sosyo yo. Kote yo moute yo menm y ap fè tenten, nou moute nou fè tenten tou. Malgre se pa tout moun non. Se pa tout sèvitè sèvant Bndye ki nan fè tenten sou rezo sosyo. Yo monte yo bay tout kalite manti pou yo kapab gen views. Ebyen ou menm antanke sèvant sèvitè de Dieu monte sou rezo an fèl tou. Yo moute sou rezo a pou yo fè dyòlè fè chobiz moutre tout sak anndan lakay yo. Montre ke yo son fanm ki fanm nan fanm yo. Son gason gason nan gason yo. Yap moutre tout kò yo. Anvan yo mete yon ti rad yo fenk achte yo fèl. Yo enstale yo bay pakèt pawòl. Ebyen ou menm anndan legliz la ou fè menm bagay la avèk yo Hum frèm ak sèm yo veye wi veye wè wayòm Bondye ya wayòm Bondye ya se moun ki vrèman vyolan wi moun ki vrèman vyolan ki konn goumen kap fè pati de wayòm Bondye ya. Ann sispann fè chowòf. Ou menm pastè, dyak, dyagonèz, salmis, doktè, evanjelis, ann sispann fè chowòf, ann sispann di se relijyon pa m nan ki pi bon. Si moun sa pa nan relijyon m nan, li p ap sèvi Bondye vre. Hum! Ann sispann jije moun sou aparans yo. Ann sispann pran moun voye yo jete. Èske ou pa t wè, hum! Pami san mouton yo te gen 99 ki te kanpe la? Senyè wa gen 99 lèl wèl pat wè lòt grenn nan ou pat konn sal te fè humm senyè a tal chèchel nan mòn yo li tal chèchel nan raje yo ebyen lè senyè a tal chèche grenn mouton sa èske 99 mouton ki te anfas li senyè a èske yo pat gen enpòtans pou li wi yo te gen enpòtans pou senyè a. Men gen youn ki egare nan raje a. Gen youn ki te egare k pèdi chemen l. Gen youn ki te pran chemen. Chemen sa l te pran, li te ka pa t kapab retounen ankò. Te kapab se kò l ki tounen. Li te kapab mouri nan raje a. Men Lesenyè pa t gade 99 yo k t anfasi, k t ap fè kè l kontan, k t ap ba l glwa, k t ap adore l. Li pa t gade foul la, foul mouton yo. 99 yo k t anfas li an vi. Humm. Li te deside sòti pou l al chèche kote lòt grenn nan ye pou vin fè san grenn mouton yo. Enben lè Letènèl te retounen, li te retounen avè men l plen san, san t ap vide, paske l t al nan batay, li t al nan lit pou l te kapab sove lavi grenn mouton sa a ki te egare nan raje a. Ey, ou menm pastè, dyak, dyagonèz, salmis, doktè, evanjelis. Valè moun, nou pa konn valè moun nou voye jete nan raje. Nou pa konn valè moun, nou jije yo, nou voye yo nan lanfè. Nou ba yo madichon, nou ba yo tout kalite madichon. E tandiske moun nan te anba ministè w, e tandiske moun nan pran levanjil anba ministè w, ou voye l jete. Ou voye l jete. Ou menm vle fè l chite. Tèlman w voye l jete w jije l mal. Konbyen fwa w fè efò pou w al chèche grenn moun sa a, ou te senyen, ou blese kè. Hum! Defwa gon grenn mo w di moun nan, hum! ou santi w byen alèz. Ou santi w byen alèz pou w ranpli di Sentespri. Ou byen alèz pou w priye, pou w jene. E san ke w pa konnen. Ou mete yon kè ap senyen. Ou mete yon dlo nan zye. Ou mete yon tristès nan kè yon frè w, nan kè yon sè w. En! An n kopye bon egzanp sa a non. Kote Lesenyè Li menm Li pa t gade katrevendiznèf mouton yo, men L te sispèk gon grenn ki egare, gon grenn ki pèdi. Senyè a pa t pran grenn nan pou L te voye l pi lwen jete nan labim, Li pa t pran l pou L voye nan dlo. Men l te chwazi al chèche pou l wè, Kote grenn mouton sa a ye? Kòman l fè rete m pa ka wè kote l ye? Enben, Letènèl te touse piye pantalon l, li te pran grenn mouton sa a, li te rachte l nan labou kote l t ap miye a. Ou menm, dam misyonè, komite koral, ou menm ki nan gwoup kawòt la, konbyen moun ou voye jete tankou grenn mouton? Hein? Ou pa voye yo jete? Men, yo egare nan wout la. Konbyen fwa w fè dilijans pou w al chèche yo? Konbyen fwa nou fin mete men nou sou tèt yon frè, yon sè, nou menm ki konvèti l, nou menm ki priye pou li, pou l asepte Jezi Kris kòm Sovè pèsonèl li? Konbyen fwa menm men sa a, li choute l, li kalote l, li voye l nan mond lan ankò? Hey! Ou pral di m paske moun nan pa t konvèti? Non! Pa bliye, ou menm ki te deja fòme enfòme, ki te transfòme ki t'al chèche l, antanke disip ou t'ap fè pou Lesenyè, pa bliye, ou se modèl li. Wi, ou se modèl moun sa. Ou se modèl li, se ti bebe l ye devan ou an. Se pou w pran swen l jiskaske manb li yo fèm, li ka kanpe, li ka mache, li ka kouri. Men lè ou fenk konvèti moun sa, moun nan vini, lè pou l te konvèti ou ba l bon dan. Li konvèti, ou priye pou li. Di moman l tonbe nan yon peche oubyen l fè yon bagay li pa t dwe fè,